Byenvini pou yon nouvo video sou chanèl la, nan video jodi a m vin pale nou de Tekashi 69 an gwo m vin fè yon rezime de poukisa prèske tout atis nan mouvman yo pa vle wè misye. Si nou aktif sou rezo sosyo yo nap wè se non 69 sèlman kap site, non sèlman pou istwa l de kòman l fè soti nan prizon an men paske l nan polemik a pifò atis yo. Ladan yo nap jwenn youn nan veteran mouvman, youn nan atis m ka di nou prèske tout moun gen respè pou li, Snoop Dogg. Bon avanm kòmanse video sa map evite w abòne kounya si w pako fè sa pou w pa pèdi pwochen video kap vini yo menm si m konnen m pa tèlman aktif men nan jou sa yo m pap ba nou manti se travay map travay kif kif pou nou ka jwenn video pi souvan nap wè rezilta yo tou konsa tou map di nou chak aswè a 11 è 30 map live sou Instagram mwen an Young Black avèk kèk lòt patnè m kote nap pale de diferan tèm e fè kado anpil minit telefòn map kite link lan nan premye kòmantè a pou nou pou n pa pèdi l. San m pa pa joutan an ankò, an nou al nan dosye Tekashi a. Jan nou konnen l, Tekashi te libere mwa pase a paske yo te pè pou kowonaviris pa t pran l nan prizon an. Si maladi sa te pran l, si l pa t mouri l t ap grav anpil paske misye se yon moun ki fè asmatik. Tekashi te gentan konpli 17 mwa nan pèn yo te ba li a ki se 2 zan. Pèn sa te redui paske l te akize ansyen konplis li yo nan baz Nitr Bloods la. Lè l te fin libere a, yo t al mete l nan yon lòt kay kote l ta pral pase rès mwa ki rete yo an arestasyon a domisil.

Jou sa l te fè 2 milyon. Anplis, menm jou sa l te lanse mizik li a Gouba, track sa te fè l bat anpil rekò pèsonèl, li te fè an tou 43 milyon vyouz nan premye jou l te lage l la. Sa fè l bat rekò mizik Eminem lan, Kill Shot ki te fè sèlman anviwon 38 milyon vyouz nan 24 è. E a menm mizik sa 6ix9ine bat rekò tankou premye atis ameriken ki fè 100 milyon vyouz pi rapid sou YouTube nan yon videyo mizikal. Jan nou konnen l depi non ap site konsa, nenpòt vye dosye w te genyen l ap difisil pou yon lòt moun pa raple w sa. Se sak fè youn nan lejand rap la Snoop Dogg te deside fè yon tweet kote l di pou tout medya yo sispann voye rat sa monte, rat la pou moun ki pa konnen mo sa yo itilize l pou yo di yon moun tripotay oubyen fèzè. Pou tout medya yo sispann voye rat sa monte, li menm li se yon veteran, mèd pou 6ix9i a tout moun New York ki kanpe avè l yo. Tekashi li menm lè l wè sa li pibliye yon video sou kont li an kote gen yon patnè ki te di nan yon entèvyou se kolabore Snoop Dogg kolabore sak fè l pa nan prizon kounya. Snoop Dogg li menm nan kòmansman l te di l pat gentan pou l reponn 6ix9ine, men aprè lè l wè sa li fè yon videyo pou l menase Tekashi yon fason si l pa rete trankil l ap jwenn avè l.
Last time you said something I ain't had time but today I got time You better get the fuck off my lawn nigga Rat boy You really better leave me alone I ain't the one No way.

Youn nan bagay Tekashi te fè nan bif li menm ak Snoop Dogg la ki fè plis pale, m ka di nou se youn nan pi gwo kout kouto misye te ka bay Snoop Dogg, se yon piblikasyon l fè kote swadizan Snoop Dogg tap pale sou yon tèm amoure avèk yon fanm ki pa madan marye l la. E nan menm piblikasyon sa Tekashi di, Pandan 2 zan lè m te nan prizon an, anpil moun te bezwen detwi karyè m men yo pat kapab. Men kounya yo tout ap di kite m anrepo. Se nan mond sa nap viv. Kounya al mande madan marye w eskiz. Pou moun ki pa konnen Snoop Dogg marye a madanm li an depi 1997, men akoz ti video sa a bagay yo ka vin chanje nan relasyon an, men jiskaprezan Snoop Dogg li menm li pa ko di anyen sou sa Tekashi fè a. Lòt rapè ki atake Tekashi ankò nap jwenn Meek Mill, Ray-G, Gucci Mane, Rich Da Kid, 50 Cent avèk anpil lòt ankò. 50 Cent li menm se yon atis nan kòmansman ki te konsidere 6 ix tankou pitit gason l. Men aprè sa k fin pase yo, non sèlman tanzantan l ap fè piblikasyon sou 6 ix, men l di tou l pa nan sèk misye ankò paske sa l fè a pa mache a jan l leve a. Tekashi 6 ix if he wanted to record with. I don't I wouldn't work with him babe. It's still just you know what it is is just against the way I grew up. Lòt bif ankò Tekashi te genyen pou semèn nan se a Rich the Kid. Bif sa te kòmanse pandan Rich the Kid t ap plede di ke se li menm ki Wa Nouyòk epi 6 9 li menm nan live li te fè 8 me a li reponn misye. For the king of New York shit let's cut that out little boy sit down if you don't got this watch I'm not beefing with anybody from New York if you don't got this watch if you don't got this watch right here you a little boy to me I'll kiss you on your forehead you a little boy. Aprè lè te gen yon nouvèl ki tonbe ke Rich the Kid dwe pase 234 mil dola bijou li pako peye,

Ebyen nan menm moman Rich the Kid pèdi pase 200 mil followers. Lòt atis ki te gen yon bagay poul di sou dosye 6ix9ine la se Jack Boy. M konnen nou tout kap gade video sa konn misye. Aprè moun yo te dekouvri kay 6ix9ine la pa yon sèl fwa, sinon 2 fwa, Jack Boy te fè yon live Instagram kote l te bay opinyon pa l, li di. What's the point
spend a lot of money if you can't enjoy that shit cuz every time yeah go out enjoy that bit a bit gon try to spend on your ass. Pataje video sa a zanmiw poul ka rive jwenn plis moun e abòne kounya si w pako fè sa pou w pa pèdi pwochen video yo paske gen anpil gwo dosye kap vini m pa ta renmen n pèdi yo. Yon gwo gwo salitasyon pou chak grenn nan nou tchaw tchaw na wè ankò pou yon lòt video gang gang.